Jay panse l fin alèz. Jan Jay bezwen touye pwòp frè l pou vye bagay pou vye bagay lwa. Paske lwa yo pa li pa reyitiye lwa yo. Paske lè lwa yo bezwen manje mwen k toujou bay lwa yo manje. E mwen k fè demach pou lwa yo manje. Jay li menm e chwe moun nan bouk la sèlman mwen menm m pran lwa m ap pwoteje tèt mwen avè l. Jay bezwen manje m pou sa. Anben Jay depi jodi a w anfas mwen tande. Depi jodi a w anfas mwen. Si e pa bon ginen si e pa bon ginen sa vle di m pa t ap la ankò. M pa t ap la ankò. Anben Jay. Ti bra nan moun do. Ti bra pa konn. Ti bra nan moun do. Ti bra te. Si w konnen ou frape ti bra. Ou konnen w frape ti bra panse ti bra mouri. Ebyen ti bra la pi rèd. Anben ok.

Ou bèl ou bèl ti dodi nèt wi. Wi li gen paswèz.
Ou byen dòmi la ou byen dòmi wi. Ak tout lwil.
Mwen m sot anba raj anba fèy bannann map dòmi. Kay mwen pi bèl pase paw la. Bwèl met lòt kay bannann lè a la gro gro bay. Gro bay nèt.

Banm banm bòzè an menn banm bòzè an ou konn de frè yo de de lougarou yo gwo lougarou
m tande yon bagay la kap fè kap mache nan zòn nan la. Pou ou tande.
Pale avè m. M tante.
Non, m pa nan bay tande. Kay mwen, depi yon bagay pase nan zòn nan, lespri m gen tan etidye l deja, yo vin di m sa. Lespri m komand li pati, l al dèyè zen, epi li pote yo ban mwen. Konprann mwen? Ou kon lespri fritay, yon lespri machada. Vwala.
Enben frè m, m wè, m wè, ey ti bwa kanpe. Kwè kanpe ti bwa, m pa konnen lespri m pa t ban mwen byen. Li kanpe, epi l ap manje yon bagay, epi gwo moun ki vin manyen l, bap, ki moun ou panse l ye? Ki moun sa a? Frè l la, gran frè l la. Paske konn li pa ka manyen l, yo pa fout kwè l li ye. Yo pa fout di l pa ka. Lè l fin manyen l lan menm.

Moun lan mwen mpa pè moun.
Bebe! Bebe! Pap ret la! Ou sou moun twòp! Ban mwen m! Map tande w wi.

Sak fèt anfans tankou tchan. Dèyè 2014 m fèt wi 2014 m fèt wi Ou menm e pa avan yè lè w fèt. Sankoutcha
Sa w fè a m pa ta swete w al fè yon lòt moun li Sankoutcha. Bon M pa ka bon tou
Nou timoun nou frekan. Poze nou! Nou ti moun, nou ti moun nou pa respekte gran moun.

Sa w gen jen? Ou wè frèm lan? Kenedjy la se li ou fèl sa kouti w gentan pa la ankò.
Bon bon yon twèl dèyè malfektè nou ye, yon twèl dèyè lougawou nou ye kounya w wè w wè. Sa k fè nou lougawou? Sa k fè nou lougawou? E pa yon frekan misye ye?

An rèv map fè rèv wi man map domi epi m.
Epa gen do banm. E rèv map fè kounya la m leve nan rèv la e m kouri e pandan m leve nan rèv la m kouri a m kouri vin gade m kap domi atè a kote m tap domi a lèm gade m wè m menm ki leve kap fon lòt rèv m po m sote.

Tout bagay ki pase ou nou e Dieu ki fè tout bagay sa e Dieu ki metem nan sitiyasyon sa kounya pou moun ap metem kounya ap metem nan divizyon avèk frèm pou frèm vle konprann fas mwen nan bouk la menm si si si se mwen se anfas mwen veye pou yo pale mal nan bouk map fout manje Jay mwen fout deside pran desizyon atò.
Mwen pou dat pale sa sam pale a.

Map fout dre, map fout dre sa, map fout dre tout moun nan bouk la nèt wap manje di bwa.
Tout moun kòman ti moun nan bouk la fè fè sou moun konsa mesye. Bon male tande.
Mwen Lola, se pou a fon bagay pou mwen.